Imajine ou nan yon mache, epi sant epis yo, sant lari an, bèl koulè, koulè vibran, kouti twopikal, fwi, legim, e nan mitan tout bagay sa yo, gon bagay ki atire atansyon ou, diri. Diri se youn nan eleman esansyèl kuizin ayisyèn nan. Istwa jodi a pa sèlman pale de manje, but son istwa sou politik, sou ekonomi, ak yon pakèt sikonstans Ayisyen ap viv ke yo pat pare pou li. Jodi a, nou pral eksplore kijan desizyon epi aksyon moun Clinton yo, detwi endistri diri Ayiti an. Ok, avan ane 90 yo, Ayiti te konn pwodui agrikilti pa l. Ayiti pa t depann de okenn lòt nasyon pou ba l manje. 90 pousan diri ke Ayisyen te konn manje. Diri sa yo te fèt an Ayiti, nan zòn Latibonit. Ayiti te gen gwo taks sou manje k ap sot nan lòt peyi yo. Se sa k te rive pwoteje pwodiksyon nasyonal lan. Sa ralanti enpòtasyon. Nan ane 90 yo, Bill Clinton nan Mezon Blanch epi Ayiti gen gwo enstabilite politik ak pwoblèm ekonomik. Nan mitan tout pwoblèm sa yo, Prezidan Clinton di nan tèt li, Ah, ban m al sove ti peyi sa a. Men apwòch li avèk Ayiti vini avèk yon konsekans ki tèlman grav ke jiskaprezan peyi a ap peye sa, espesyalman plantan. tè diri yo. Istwa sa fokis sou komès politik, espesyalman Rediksyon taks sou diri enpòte yo. Yo di aksyon sa a te fèt pou ede Ayiti men humm yeah ok menm si yo di ke yo te gen bon entansyon men reyalite a kareman diferan de sa yo di ke yo te gen nan tèt yo a. Ann pran egzanp yon ti tonton kreye l Jan. Misye se yon plantè diri li ye. Gran papa l te plantè, papa l te plantè, e misye, misye son plantè. E se avèk plante, you know, diri bagay sa yo ke l pran swen fanmi l. Men yon jou, Jan leve epi tout bagay chanje. Mache lokal la anvayi ak yon bann diri, yon bann diri ameriken, an nou rele diri sa yo usa rice. Yon bann vye diri ankò. Kòm konsekans, Diri lokal la oswa diri Jan te konn plante a pa ka vann ankò. Ti machann ki pou te ka, ki pou ta achte nan men Jan pa achte nan men Jan ankò paske yo jwenn diri ameriken nan yon pi ba pri. Diri Jan te konn plante a ret nan men l, l ap gate so plis ke pa gen demann Jan pa gen okenn enterè replante diri a. Yon lòt bò, usa Rice li menm, l ap vale teren. Taks ap desann, pri diri ap desann, li vin pi aksesib, yo achte l plis. So, se sa k detwi pwodiksyon diri pa nou an. Jan, fanmi Jan, tout yon depatman,

a de dat. An kreyòl, misye di, Se yon erè. M pa plonje dwèt sou okenn moun paske m fè sa. An franse, Se ete yn erè. Je ne vais pas pointer. Ok, ann bay vag. Ki enpak aksyon sa te gen sou Ayiti? Enben, pwodiksyon diri Ayiti a kraze. Pri desann, sektè agrikilti ayisyen an destabilize epi li sakaje ekonomi peyi a. Yon sakaj ke jiskaprezan, Ayisyen ap pran frap toujou. Yon sakaj ki wè plizyè jenerasyon, ki detwi espwa, ki detwi lavi, ki detwi kilti. Yon sakaj ki touye Ayiti. Youn nan bagay ak istwa yo pa janm fini konsa non yo kontinye tout mond lan konnen ayisyen pou fòs yo pou kouraj yo ak rezilyans yo gen nan yo ki kòmanse ekri yon nouvo chapit nan liv ayiti an efò pou yo rekonstwi peyi yo. pou ede rekonstwi agrikilti peyi yo, pou yo kreye yon lòt imaj, yon lòt demen ki plen ak espwa. Yon kote tout Ayisyen ka di yo fyè ke yo se Ayisyen. Istwa sa plis pase diri, se yon istwa ki apwopo rezilyans, se yon istwa ki apwopo fòs tout yon pèp kote yon gwoup moun ki pa vle wè yo ap pede fè yo tonbe atè epi yo menm y ap pede rekanpe.